Nou pral savore ansanm, nou pral savore ansanm yon grenn vèsè paske yè nou ou konnen nou tap nou tap pale de de de nonm ki te bwate de nesans la donk banm fè banm fè w fon ti tande kantik sa an ap fè la banm fè w fon ti tande. Amen Jezi

An Kris elè mon espe. Eske wap adore avèm vre eske eske ou sou sa eske ou sou sa maten an e fèm santi eske wap adore avèm e humm. Ebyen ann al medite non, nou pral medite wi la a. Donk pa bliye ke yè nou nou te li pou ou, nou te li pou ou se nan Ark chapitre 3, le vèsè premye, donk nou t ap pale de yon brate, nesans. Donk rektifikasyon ke m ap fè se nan twazyèm è la, se nan twazyèm è la nan nan twazè nan twazè se pa t twazè dimaten se te twazè aprèmidi. Se te randevou sa ke nèg yo te gen chak jou pou ke yo ta ale lapriyè ansanm. Donk zanmi kap relem nan kounya fon ti tann mwen fon ti tann mwen silvouplè se poko lè apèl yo se fon ti tann mwen ban mwen ti pasyans mèsi anpil donk pa bliye nou nou nou yè nou tap pale de kòman nonm nan li li li li te kouche bò bò tanp la donk. Son pòt spesyal. Donk pòt sa a, mesye bon m ap imajine. M di pòt sa a nenpòt malad ki kouche bò kote l ou tou geri yo. Donk mè byeneme dan le Seyè, sèvitè sa a, labib di nou ke misye fèt tou kokobe. Tou kokobe. Donk sa k pase, labib di m ke. Fanmi misye mennen misye devan tanp la chak maten. Sannidout, y al pran l chak aprèmidi. Se kòmsi m ta di w se yon komès ke w genyen, ou ale nan mache a ouvri nan maten epi nan aprèmidi w al ranmase. Donk, men, pandan, pandan fanmi an pran misye al depoze l epi a twazè di maten, pandan nèg yo, ou konnen nèg yo te gon dabitid al priye chak twazè de laprèmidi. Donk pandan Pyè e Jan ap la ap moute montay la, pandan y ap moute nan tanp la, epi epi yo kwaze ak nonm nan, men, Labib di m ke nonm nan, sa l te konn fè bò tanp la, se te mande, se te yon mandyan misye te ye, yon mandyan. Epi pandan misye ap mande, pandan misye ap mande bò tanp la, epi pandan de mesye yo ap pase, sèvitè a sannitout, li lonje kwi a bay mesye, asavwa Pyè e Jan. Epi alòske pandan pandan pandan sèvitè a fin lonje kwi, li di li mande li mande mesye banm ki chaj nou banm banm banm yon monnen nou tanpri epi epi sèvitè nèg nèg yo pral pral di monchè monchè se vre ke w mande nou men maten an nou pa gen lajan pou n ba ou men sa nou genyen an n ap ba ou l. M pa konn konbyen moun k ap tann yon bagay nan men yon zanmi. M pa konn konbyen moun k ap tann yon bagay nan men yon fanmi. M pa konn konbyen moun ki met espwa sou yon mari, sou yon madanm. M pa konn konbyen moun maten an ki met espwa sou yon bon zanmi, yon kondisip de klas yo. Men m vin di w maten an, ou gen yon sèl moun pou w fè konfyans, ou gen yon sèl moun pou w kwè nan li, pou w tann. Li pa lòt ke Jezikri de Nazarèt. Pandan mesye yo di, mesye yo di, mesye yo di pòv la, pou akte de nesans la, Mon chè Matye, m pa gen ni lò ak ni lajan pou m ta ba ou, men sa m gen an, m ap ba ou l. Sa m gen an, m ap ba ou l. Ou pa konn lè pafwa w al, w al adrese yon moun, w al, ou grangou, ou santi w grangou, men w nan nesesite, w al adrese yon moun, epi moun nan, se pa genyen l pa genyen, men l di, Humm, men pou jan l wè w la, Pou jan l wè eta w la, pou jan l wè w vin devan nan, li wè jan ti figi w fennen, hum, se pa genyen l pa genyen l, men li di w non non non non, ou mèt tounen yon lòt lè, epi nan lè l di w tounen an se lè l pap la w, souple, nan lè l pap la w zanmi m. Nan lè l pap la l di w tounen an wi. M di w nan lè l pap la zanmi. Tande, ou pa, sa poko rive w menm pou pou w kwaze yon zanmi epi pou zanmi an ba w yon bon randevou, epi pou pou jan w esplike zanmi a fè w, Joe eksplike l pwoblèm ou, epi l di, Monchè, demen si Dye vle vè dizè, tann mwen bò plas la. Tann ou mèt tann mwen bò plas la vè dizè. Epi ou gen yon esperans, ou gen yon espwa, ou kontan. Dèfwa menm dòmi ou konn pa dòmi. Enhen, menm dòmi ou konn pa dòmi dèfwa, paske ou gen yon zanmi k fè yon pwomès. Donk, anpil de fwa, anpil de fwa, gen de zanmi k konn fin, gen, gen moun ki gen wi ak non, pandan m ap pale avè w la, gen moun ki gen wi ak non. Men m vin douke, m vin dou maten an,

Bon lè pafwa yon zanmi li fin di w monchè dizè tann mwen bò plas la epi ou konn ou rele l vè uitè ou jwenn li l di monchè m ap benyen la a m ap benyen la a depi dizè ou mèt tann mwen m ap parèt sou ou depi dizè m ap parèt sou ou donk pandan dizè a pral rive epi w ap rele zanmi an ou ekri l non sèlman nèt li fèmen e telefòn li fèmen tou humm ou ap rele l nèt li fèmen telefòn li fèmen. Kounye a men ou menm ki te prete kòb pou w te peye taksi pou w al jwenn zanmi sa a, ki ka w menm? Ki ka w madanm? Ki ka w? Sa w ap fè? Kite m di w sa, anpil fwa ou fè zanmi konfyans twòp. Ou fè kondisip, ou di a non, nou fè ti klas nou ansanm jiskaske nou tèmine ansanm, m kwè nan li. E vre! Kwè nan li nan. Kwè nan li non frèm. Uhmm. Konbyen moun kap adore avèm maten an la? Konbyen moun kap adore avèk mwen maten an avèk kantik sa? Donk anpil fwa ou konn ou konn ou konn met tout espwa ou nan yon zanmi epi sa pa mache sa pa mache men men sèvitè a tèt kouche bò tanp la fanmi l trennen l vini chak maten vini avèk li bò tanp la epi epi san nil dout yo yo yo te gon esperans yo kwè on jou kanmenm Bondye ka di yon mo yo kwè on jou kanmenm en sèvitè yo yo ka lapriyè pou li Bondye ka fè l gras en. Pa bliye emisyon ke wap swiv la se Moman Beni ou sou le 100.5 FM la radio Tabernacle de Louange Tè Gonayiv Riyèl Esperans nimewo 8 en. Se li tout fanm yo mesye. Banm banm banm banm yon koze si yon moun pran machandiz ou wal wal nan mache wal ouvril hein se paske gon esperans li ka vann se paske kwè mesye pandan jounen an li ka li ka fon yon 20 goud li ka fon 50 goud hein enben men fanmi an ki pote sèvitè a vini bò tanp la epi pandan mesye yo ap pase yo lonje li lonje kwi a bay mesye yo epi mesye yo di monchè m pa gen ni lò ni lajan pou m ta ba ou mesye yo lonje men dwat yo eh L lonje men dwat sèvitè Jan, li leve, l lonje men dwat li bay sèvitè a, epi l di, M pa gen ni lò, ni lajan pou m ba ou, men o non de Jezikri de Nazarèt, lèvtwa e mach! Ey! Epi rapidman mesye. Rapidman Labib pral deklare, l pral di m ke lap rapidman sèvitè a leve kanpe, jwenti yo pran fòm yo, talon pye a pran fòm ni, epi misye mache, epi Labib di misye antre anndan tanp la, misye ap adore, moun yo pa ka konprann ni, moun yo pè. Ou mèt al li tout pasaj la pou wè, li l an kreyòl pou w ka byen konprann li, li l an kreyòl tande, an kreyòl pou w ka byen konprann li. Pandan misye rive anndan tanp la, epi, epi mesye, misye ap adore! Misye pèdi tèt li. Fanmi yo kontan yap fè fèt mesye yap fè fèt m pa konn konbyen moun ki bwate de nesans maten an ou ka pa bwate fizikman men ou gon dlo nan jew ki rann ou bwate ou gon pwoblèm ki rann ou bwate ou gon dèt ki rann ou bwate ou gon dosye kay ki rann ou bwate ou gon maladi nan viw ki rann ou bwate ou ka pa bwate desann pye ou ka pa kwochi men ou gon pwoblèm kap ravajew men kite m diw maten an o non de Jezi kri de Nazarèt M pa gen lajan, m pa gen lò pou m ta ba ou, men m deklare sou lavi ou kounye a menm, o non de Jezi, ke pwoblèm mwen ko jwenn solisyon an kounye a. Ko jwenn solisyon pwoblèm mwen kounye a o non de Jezi. E m deklare si se malad kote m al, m deklare kounye a menm ko geri. O non de jezi depi ou kwèl lap fèt nan laviw kounya menm depi ou kwèl lap fèt kounya menm depi ou kwèl kounya menm lap reyalize nan laviw depi ou kwèl lap reyal nan viw kounya yes. Amen wi amen wi hey. Tout lòt abiye perisab la. Hey! Leve le men w anlè pou di sa. Leve men w anlè. Leve men, leve, leve. Jesi e ma retrèt e si. Ou ka leve men w pou di sa. Lewo.

M pa konn sou ki moun ou met konfyans ou. M pa konn sou ki moun ou met espwa ou maten an. Li deja 11 è ak 59 bòn minit. Se lè mesye pou n pran zanmi nou yo, pou n kòmanse priye a bonè jodi a. Men m kanpe la wi. M kanpe la. Pa bliye nou t ap pale w de yon bwate de nesans nan Ak chapitre 3 a. Ok. Kote Pyè e Jan te vin. Mesye m di w, moun legliz yo, moun ki nan tanp la, yo etone. Moun yo pè. Epi Pyè pran, Pyè pran mikwo, li di, Pyè pran mikwo, li di konsa, Men nonm, men nonm nou, nou t ap maltrete a. Men nonm nou te lage bay Bahamas a. Men li, Bahabas a. Men li, men nonm nou tap nou di nou te imilye nou pral fè resevwa la, men nonm nan, se li menm ki, se pa nou ki geri l, men se, se, se, se le Dye tou pwisan, enben kite m di w yon bagay maten an, se pa sa m di a k geri w, men se lafwa w, se Jezi k geri w maten an, si w kwè l, lap reyèl nan vi w kounya menm. Enben m kanpe la mesye, m kanpe la, m pral pran zanmi yo, 42 88 13 71, ou kapab rele kounya fè plase kòmand de priyè w yo san pwoblèm, 42 88 13 71 ou menm ki Ayiti, ou menm k a letranje kounya, ou kapab rele nan 8 50.

Sa Midlène kite l tou cho hein. Sè Jeanine kite Bondye tou cho kounya sèm. Frè Berthony kite Bondye tou cho non. Leve menw anlè non la sè Wisline kite l tou cho kounya. Alelouya. Emma retraite. Deja nou gon zanmi anliy tabènak jesi beni w alo. Alo.
Bondye beni w sèm kote w branche nou la. Babina kuit. Babina kuit se ki sè silvouplè. Sè janine. Sè janine. Koman w branche nou la? Koman w santi emisyon an la? Koman w ap benn avèk nou la? M santi w ap beni. Poukisa pou n priye pou ou sè Jeanine? Sè Jeanine, pandan onksyon Bondye nan kay la kounya depoze men w devan w kounya epi leve yon men w anlè. Ok, kenbe telefòn la kon men depoze yon men w devan w kounya. Gade! M deklare sa sou vi w. Ka labib nou deklare jezi e le menm yè ojudi e etènèlman sa vle di la bib di m te gon fanm ki te gen 12 an yon pèt de san li te vann tout sal genyen malgre sa l pat janm geri men le jou l kwaze ak jezi li te jwenn gerizon m deklare kounya menm ke menm onksyon ki te geri fanm sa fanm 12 an m deklare kounya menm ke l rantre nan kò ke l koupe pèt de san sa e m deklare kounya menm o non de jezi ke onksyon nan ond radyo sa ke l rantre nan ou kounye a, ke l transfòme kounye a e ke l bloke pèt de san sa o non de Jezi, resevwa l e swaye geri o non de Jezi. Bondye beni w sè m. Gloire à Jesus. Gloire à Dieu.